Nou panse ke si DJ Benel vin travay tout bon, li dwe mande rapò sou machin ki deyò yo. Se premye bagay. Dezyèm bagay, nou panse mesye DJ Benel ta sipoze chita a tout sèvis ki genyen andan konpayi an. Ke l pa fè. Mesye DJ Benel, n ap di w li klè frè m. Nou gen 2 bagay ki entèrese nou ki preyokipe nou ki se reparasyon dè zotobis yes
kòm ou pral konprann jodi a Lesly Jean a sèt epòk an 2020 Lesly Jean te kite 23 otobis kap mache Jodi a laprès, 3 zan aprè, Didier Benel jwenn 6 otobis k ap mache. Lòt otobis yo, yo pa gen diferansyèl, yo pa gen motè, yo pa gen kawotchou. Tonm blanchi, tonm blanchi. Tonm blanchi. Lè nou mande Didier Benel chita, se pou n fè Didier Benel konnen Pou l chache enfòmasyon sa yo. Kote, kòman nou fè genyen machin yo ki te gen tout bagay ladan yo, machin yo pa genyen yo. DJ Benel pa fè odit pou DJ Benel konnen ki sa ki la, ki sa ki pa la. Lan li vini, li koute ansyen administrasyon an, li moute sou maling nan. Ki do kounya, menm maling sa, se yo k ap kotye DJ Benel. K ap fè DJ Benel. Fon de seri de erè nou menm son jèn gason parèy mwen Didier Benel ye mwen ta ka nan plas li mwen pa gen oken pwoblèm a Didier Benel e se si Synerdi ki se sendika dè anplwaye de la dinite nou pa gen anyen pèsonèl a Benel men nou reklame reparasyon otobis yo. Avèk bon jan kondisyon salè. Li pa posib jodi a. A lè aktyèl, lalwa di otomatikman to enflasyon an moute, kòb anplwaye yo dwe moute tou. Andan diyite, to enflasyon mèt moute, to enflasyon mèt desann, kòb anplwaye pa janm moute. Kidonk. Pwoblèm nan menni. Lè w gen yon chèf kontab ki konpòte l an tonton makout, kòman w pral vle pou malere malerèz an dan dinite viv? Mwen menm, mwen vin di laprès, Didye Benèl, frè m, zanmi m, konpatriyòt, ou son jèn gason, ou plen avni, nou reklame 25 mil goud pou chak grenn monitris e nou reklame 25 mil goud pou chak grenn monitris, rezon an senp, si ou menm kòm direktè w ap anplwaye moun a 40, 50 mil goud, 60 mil goud, pou ki rezon ou pa ka bay yon monitris 25 mil goud? Bagay la gen fòs kote, anben nou menm laprès nou bay randevou, n ap tann Didier Benel rele nou mande chita. Li pa mande chita, nou pral devan ministè finans. Randevou a devan finans.
Nou pral plante pikèt nou devan ministè finans pou n di finans men verite a. Paske fò Didier Menel fè chanjman nan bwat la. Ou pa ka pa ret nan bwat, men moun ou jwenn yo se yo ou kenbe. Sa montre nou aklè son konbinezon pou kraze diyite, pou disparèt konpayi an. Mèsi anpil. Rezon fè nou pa nou lòte wè l la li pa t yon pwoblèm pou nou se paske misye se yon jèn gason misye se yon jounalis ki te konn batay atè avè nou nou pa t deside si se pou nou nou pa t deside moun deyò vin dirije nou non kòm nèg yo fè gwo grenn yo yo ba nou l nou di nèg a se yon jèn li ye nou tande l sa nou resevwa misye a de bra paske nou konnen nèg a se yon jèn mesye si l te nan lari l t ap batay l ap konprann pwoblèm nou. Lè misye antre nan bwat la, nou bay misye tout valè l. Misye te menm pa vin nan bwat la paske. Men, lè l vin remake misye sèvi ak menm adm nan, menm chèf pèsonèl la, menm chèf kontab la, e moun sa yo ki t ap kraze bwat la, ou konprann, avan te gen yon direktè, m pa kwè l te, li vin, li vin nan bwat la yon sèl fwa, Pyè Richard. Li, li kite Fridjeral kòm yon direktè a la, se Fridjeral k ap koupe rache. E Fridjeral, li pa respekte ankenn moun.

Anndan finans, sa di gon magouy ant direktè finans lan. Li rele l san l pa konnen l mete ak adjwent lan chita ansanm avè l pou l di fò l travay de konsè avèk nèg yo voye ale a. Kòman sa fè fèt monbra? Sa vle di yo montre w gon magouy depi nan wo nivo konprann? Sa di Benel depi lè a nan nan lekti Benel la l fè konnen finans pa revoke moun li ranplase moun. Depi finans mete yon moun li pa oblije revoke w. Ou te adjwen, yo ba w lòt moun pòs la, ou pa la ankò. Depi la, nan dominasyon Madan Marde, Benèl ap defann Fidjeyal. Ok, sa di se ansanm yo met tèt pou yo fè sa fè a. Ou imajine ou moute, ansyen machin ki te nan men nèg Pyè Richa yo, toujou, yo pa janm antre, paske se menm SDP ki te mete l. Men, direktris ki la a, se nan yon vye tcheke l vin travay.

E nou menm? Sa di kondisyon de vi nou pap janm chanje nou menm? Li pa ka konsa. Nou pa gen okenn pwoblèm ak Benel jiska prezan. Nan sa n di yo depi l fè yo, li eseye konprann nou, si le dyab avè l. Men depi l pa fè l, lòt semèn nan li ka bezwen yon grenn bis pou pran lari pou li, li pa jwenn li. Mèsi.